Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis internautes, bonjour. Maten an, chèn Theozieu kontan pou l antre lakay ou, pou nou ka kontinye chèche la praizans de notre Dieu. Nou di Bondye mèsi paske nou fè nou dòmi, nou reveye. Gen anpil moun ki pa gen chans ke nou jwenn nan. Men nou di Bondye mèsi le fèt ke l ka toujou kontinye ap panse a nou menm malgre nou zerè, malgre nou peche, men li kontinye ebyen ap fè nou gras. Maten an nou santi nou kontan e nou prale ini nou ansanm nan lapriyè. paske nou konnen lapriyè se mwayen pou nou kominike ansanm avèk mèt nou, ansanm avèk papa nou ki nan syèl la. Lè nou kriye a li menm, lap tande nou. Pawòl li di lòske malere a kriye, Bondye tande l, Bondye delivre l. E ou menm ansanm avèk mwen ki mete konfyans nou nan Bondye, nou konnen depi nou vin devan li, nou mande li, eben nap jwenn sa ke nou mande li a. Depi sa ke nou mande l la nan volonte li, depi li menm li wè l ap bon pou nou, enben l ap ban nou li. Ou pa bezwen dekouraje pou pwoblèm yo k ap vini sou chemen ou. Dèfwa ou pa konn sa pou fè, tèlman pwoblèm yo anpil. Gen de sitiyasyon w ap travèse nan lavi a, se kòmsi ou wè pa gen espwa ankò. Men yon sèl kote n ap di w ki gen espwa, se nan Bondye li ye. E pou moun ki mete konfyans yo nan Bondye, lè nou wè nou pa kapab avèk pwoblèm nou yo, nou pa ka fè anyen, men erezman nou gen yon Bondye nou kapab vini devan li, kote nou kapab vin leve pwoblèm, nou ka vin pote pwoblèm nou yo ba li. Se li menm ki di nan pawòl li, pote tout fado nou yo ba li, e ben li menm la va delivre nou tout pwoblèm ou konnen w genyen an. Pa gen pwoblèm ki twò gwo pou Bondye nou an. Pa gen oken pwoblèm ke ou genyen ke Bondye pa kapab rezoud li. Sèlman ou bezwen fè l konfyans, ou bezwen kwè nan li, ou bezwen rekonèt ke se li menm ki se sèl vrè Dye, le Dye kreyatè. Ebyen li tou prèt pou l kapab ede w avèk sitiyasyon ou ak nan sitiyasyon ou ye a. Anba espri k ap kap nwi ou yo, espri ebyen k ap e nwi ou tou lè jou yo, ebyen Bondye kapab ba w solisyon a yo menm. Ou pa bezwen fè kè w twouble, ou pa bezwen fè kè w kase lè w wè pwoblèm yo erije kòm de montay, yo kanpe devan w. Ou pa bezwen gen kè sote lè ou anfas Lamè Wouj. Ou pa bezwen gen kè sote lè w anfas Jeriko. Paske sa k fè sa, ou gen yon Bondye ki kapab. Yon Bondye atravè letan ki toujou pwouve ke l kapab. Alelouya! E maten an nou pral priye. E dabò n ap bezwen konfese nou devan Bondye. Li bon pou nou konfese nou dabò anvan menm n al entèsede, anvan menm n al fè kwakseswa. Li rekòmande pou nou konfese peche nou yo devan Mèt nou an, devan Bondye. Pou nou mande l pou l kapab netwaye nou, etire tout sa ki pa bon nan nou menm. ou pa kapab mande Bondye anyen si lavi ou ebyen pa pwòp devan li. E pou lavi ou pwòp devan li, se li menm ankò pou ki netwaye ou. C'est ainsi mes frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis internautes, avan menm wal priye, se pou ou mande Bondye ebyen pou l kapab padone ou pou peche ou yo. Gen peche ou fè, gen peche nou fè, nou konsyan de yo menm. Men gen sa nou fè nou pa konsyan de yo menm. Gen de peche envolontè, men still nou bezwen ankò mande Bondye padon, mande Bondye pou l padone nou pou peche nou yo. E se li menm sèlman ki kapab padone nou, ki kapab delivre nou. Nan gen plizyè tip de priyè. Gen priyè de konfesyon, gen priyè denvokasyon. y a la prière, d'intercession, prière d'invocation, prière de confession, prière de supplication. Men avan tout priyè sa yo, avan nou mande, avan nou supliye, avan nou entèsede, li bon pou nou konfese nou. Soutou nou men mwen pa kre lòm. Dan la priyè, dan le notre pè, nou wè Jezikri, dan sete priyè Jezikri, ebyen, eh Se yon priyè ki genyen envokasyon ladan, se yon priyè ki gen siplikasyon e se yon priyè tou kote Jezikri ankouraje nou pou nou konfese peche nou yo. E se sa k fè nou menm maten an nou menm antan k òm lòske n ap vini devan Bondye, fò nou konfese nou dabò, mande l pou l padone nou. M pa bezwen konnen kisa ou te fè. Men, ou bezwen konfese w dabò avan w mande Bondye nenpòt bagay. Avan w entèsede devan Li, desann nan chanm ou, desann kote w ye a, kote w ye a, mande Bondye padon. E L toujou prèt pou L padone nou. E n ap toujou di w lapriyè, ou pa bezwen. Ebyen jan anpil moun konplike lapriyè. Men nou wè Jezikri ban nou yon fòmil ki trè senp. Jezikri pa di nou se sou montay pou nou monte. Jezikri pa di nou ebyen fòk nou andan yon tabènak pou nou priye, fòk nou andan yon legliz, men l di antre nan chanm ou. Se se kè ou, se kè ou ki pral fè priyè w la son priyè ki efikas. Ou pa bezwen konplike priyè w la. Ou pa bezwen met nan tèt ou fòk se senkèd tan, fòk se sizèd tan. Dabò, Jezikri nan nan le notre père, li di nou pa bezwen priye menm jan avèk payen yo k ap di yon pakèt pawòl, yo panse afòs y ap di yon pakèt pawòl E sa k fè Bondye pral tande yo? Se pa yon pakèt pawòl ou pral di, Mè frè e sè dan le Senyè. Se pa anpil pawòl ou pral di pou Bondye tande ou. Oke? Ou konprann? Se lentansyon. Kèl è vòt entansyon? Ki jan kè w ye devan Bondye? E Jezi te repwoche Farizyen yo pou l di yo ke, Nou se ipokrit, n ap fè long priyè. Ou konprann? N ap fè long priyè. E se blofe n ap blofe lòt moun ki otoude nou yo. Nou pran pòz ke nou bon. Pa pran pòz ou bon wap fè long priyè, ou konprann, pou moutre e men moun ki otou de ou yo ke ou son ou son yon òm de priyè, ou son fanm de priyè. Jezikri di nou pa bezwen sa. Antre nan chanm nou. Ton pè ki vwa dan le lye sekrè. te le randra. Bondye wè ou, ou pa ka twonpe Bondye nan fason ke w ye a, prezante devan Bondye avèk yon kè ki sensè, prezante avèk la senserite, prezante devan Bondye jan ke ou ye a, jan ke ou ye a, prezante devan li e konfese ou, e lè w fin konfese ou, ou vin mande l padon pou fot ou yo, pou mal ou fè yo, e sèt ensi, mè frè e sè dan le Senyè, Ou kapab kòmanse sipliye papa ou. Li son bon papa. Li se yon bon papa. Lè w fin konfese ou, ou fin rekonèt ke w pa bon, ou fin rekonèt ebyen tout erè w yo, tout sa w fè k pa bon yo, kounye a ou ka sipliye l. Ou ka mande l. Ou ka entèsede pou malad yo. Ou ka entèsede pou pitit ou yo, pou madanm ou, pou lòt frè ak sè w yo ki an difikilte. Alelouya. E lò konekte nan Bondye, mè frè zesè nan le Senyè, ou konekte tout bon. Ou son moun ekstraòdinè. Ou son moun ekstraòdinè. La Bib rakonte nou, Nan Jenèz chapit 20, ebyen nou wè ke yon bèl istwa, labib pale n de Abraram ki te gen madanm li ki rele Sara, Sara yn bèl fanm, yn bèl fanm, yn joli fanm. Lòske Abraram te kite peyi li, ebyen li te tonbe nan yon lòt peyi. E labib rakonte nou ke. wa Abimelèk. Yo vin rapòte wa Abimelèk kòman Abraram gen yon bèl fam, yon fam ekstraòdinè. Bote Sara t yon bote enkonparab. Abimelèk ebyen fè Sara vini, fè yo anlve Sara, lafam d'Abraram. Alò, se avantaj sa ki genyen lòske nou menm nou kwè nan Bondye. Bondye pwoteje fanmiy nou Bondye pwoteje madanm Bondye ap pwoteje timoun nou yo pa gen ènmi ki ka rache ebyen pitit ou madanm ou nan men ou an dotre tèm sa ke ou posede e piske Abraram se te mari Sara l te ye. E Labib di nou Abimelèk fè yo anlve Sara. E Letènèl pral fache ansanm avèk Abimelèk. Letènèl pral di, Non, Abimelèk, ou pa kapab pran lafam d'Abraram. O, mè frèzesè nan Lesenyè, chè zami zentènot, li bon pou nou konekte nan Bondye. Sèt ensi la chèn Teyos Vyou vou zankouraj a vou konekte. avèk votre Créateur, konekte avèk votre Dieu, konekte nan Bondye, lè w konekte, lorsque vous avez une bonne relation avèk votre Maître, votre Créateur, ènmi yo pa kapab fè anyen, ènmi yo si y ap pèsiste, e byen se yo menm k ap peri. E byen sèt ensi mè frè e sè dan le Senyè, Letènèl di Abimelèk, ou pa ka fè yon bagay konsa, fanm sa ou wè a se la fanm d'Abraham, ou bezwen retounen fanm sa a Abraham. Abimelèk pran nan zip. E pou Abimelèk pa rive mouri, Abimelèk fè rele Abraham pou di Abraham pou ki sa ou fè m sa a, ou paske ou di se sè w Sara ye. E Abraham ki pa te vle mouri, Paske si Abraam te deklare Sara se madanm li, Abraam t ap mouri. Avèk lapè Abraam te gen, li pa t kapab devwale ke Sara se madanm li. Anben, ou konnen, pou nou fè istwa a vin kout, Abimelèk pral retounen madanm Abraam ba li. E Abimelèk pral peye, pral bay dè byen. A Abraram, li pral sipliye Abraram pou derespektan sa l te fè a, kote l te anvizaje pran fanm Abraram. Sa vle di nou ka wè, lòske nou konekte nan Bondye, lòske nou avon yn relasyon etwat, lòske nou devlopon yn relasyon avèk notre Dye, ebyen ènmi yo pa ka fè avèk nou anyen. Yo pa kapab pran sa ke nou posede, sa ki pou nou. Yo pa ka fè madanm anyen, yo pa ka fè timoun nou anyen. C'est ainsi mes frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis internautes, konekte nan Bondye, lè w konekte nan Bondye, fanmi ou pwoteje, madanm ou pwoteje, timoun ou yo pwoteje, satan pa kapab fè ou anyen, les esprits sataniques yo pa kapab fè anyen kontre fanmi ou lòske ou konekte, lòske ou gen yon relasyon ansanm avèk Bondye. Se sa k fè nou ankouraje w. chache devlope yon relasyon avèk Bondye. Gen moun ki di, m pa gen fòs, m pa kapab. Men wi, ou pa kapab, Bondye konnen ou pa kapab. Sèlman vini jan w ye a. Vini jan w ye a. Vini konfese ou, mande l padon. E l ap ede ou. L ap ede ou simonte lè difikilte de lavi. L ap ede ou nan sitiyasyon difisil yo. Maten an, chèn Teyos View ankouraje w pou w konekte nan Bondye, pou w chèche Bondye. Kontinye priye pou peyi ou a, pou peyi Dayiti, pou Bondye ka di yon mo. Lòske nou vrèman gon relasyon ak Bondye, nou ka mande, n ap jwenn. Li di, frape, l ava louvri pou nou, mande n ava jwenn. Men fòk nou gon relasyon. Anpil moun ka panse, m pral priye, m pral priye. Non, priyè pa fèt konsa. Fò w yon kont, fò w yon an kondisyon. Ou bezwen an kondisyon pou priye Bondye, pou Bondye ka tande ou. Ou bezwen ebyen desann ou, desann ou mande Bondye pou l netwaye ou, pou l retire ògèy, pou l depouye ou de lòm charnèl, pou l ranpli ou avèk lespri li. Nap kontinye priye pou peyi Dayiti, pou peyi sa gen de zòm serye, de fanm seryez, de zòm onèt, de zòm e de fanm onèt nan peyi sa pou ki pran la relèv. Pou nou sispann gen de vagabon. Pou nou sispann gen de nonm kap de moun kap fè kòripsyon. Men nou kapab gen de moun serye. Kap al nan nan tout branch nou yo. E nou di w sa. Pa mete nan tèt ou pase w se kretyen. Men ou son sitwayen ayisyen. Si nap di ke nap kite peyi a pou vagabon. Peyi sa pap janm chanje. Bondye ban nou fakilte. Bondye ban nou kapasite pou nou panse. Pou nou devlope eben zòn kote nou ye a, peyi kote nou fèt la. Bondye ban nou mwayen sa yo e se a nou menm, si nou pa vle eben itilize kapasite ke Bondye ban nou, entèlijans ke Bondye ban nou yo, si nou pa vle itilize yo, sa se pou malè nou. Se sa k fè n ap wè tout pwoblèm, tout kawo nou genyen nan peyi nou yo. Premyeman se paske nou pa mete Bondye nan sa nap fè, nou pa konekte nan Bondye. E pwiske lòm li dekonekte de Bondye, de kreyatè la, se sak fè kapab gen kawo, lòske nou se idòl nap rele, lòske se satan nap sèvi. Ou konprann? Nap sèvi kreyati, nap bal glwa a kreyati, a idòl. E sa se pou malè lòm. E nou sur e sèten ke an Ayiti, lidè nou yo se de moun ki pa gen krent pou Bondye, se de moun ki kwè nan idòl, se de moun ki kwè nan, nan, nan Papa Pyè, ki kwè nan Mèt Zaka. Kèlkeswa espri y ap rele a, yo plis kwè nan bagay sa yo ke Bondye, le Créateur, Lui qui peut tout faire. Bondye sa k ka aji, k ka fè nenpòt bagay. Ebyen lòske nou pa konekte nan li menm, e se nòmal, menm lè nou se de moun ki vrèman edike, de moun k al lekòl nan gran ekòl, ebyen nou pap ka reyisi jan pou nou ta reyisi yo tande. E gen de bagay nou pap kapab gen kontwòl sou yo. Se lòske nou konekte nan Bondye tout bon vre gen de bagay nou kapab gen kontwòl sou yo. Mè frèzesè dan le Senyè, e maten an nou pral priye, nou pral priye, nou pral ini nou ansanm pou nou priye Bondye. An n al priye Bondye. An n al di l mèsi pou tout byenfè li anvè nou. Alelouya! Alelouya! Li kapab. Menm jan l te ede Abraram, menm jan l te pwoteje lafam Dabraram, ki yè Sara, li te pwoteje Abraram. Non sèlman wa Abimelèk remèt madanm Abraram, li pa touche. E Abimelèk, ou pa ka touche fanm sa, paske se fanm Abraam, la femme d'Abraham. Abraam, le sèvitè de Dye. E se jodi a nou wè, moun k ap di, nou menm k ap di nou sèvitè Bondye, moun pa gen respè pou nou, moun ka fè nou sa nou vle. Kounye a, fòk nou ta poze kesyon pou nou konnen, èske vrèman vre, nou sòm dè sèvitè de Dye? Èske vrèman vre, nou zavon yn bòn relasyon avèk Nòtre Kreyatè, Nòtre Mèt? Paske, si l te konsa pou Abraram, kote Abraram pral jwenn gras, favè Bondye, Bondye ap pral pwoteje menm madanm Abraram? Maladi tonbe sou Abimelèk, paske l t al fè frekansite pou l al pran fanm Abraram. Enben, si mwen menm avèk ou, nou gen krent pou Bondye, nou gen yon relasyon ak Bondye, Bondye ap pwoteje antouraj nou, Bondye ap pwoteje peyi nou. Bondye ap pwoteje tout sa ke nou gen anba kontwòl nou, menm jan l te fè l pou Abraram. Ebyen, ou konnen se Abraram k al priye pou Abimelèk geri, paske maladi te gentan tonbe sou Abimelèk ak tout fanmi ni, paske l te fè frekansite. Alelouya! Donk, ou wè kòman lòske nou gen yon relasyon ak Bondye, piske Abraram te konekte avèk Mèt li a, konekte avèk Bondye. Abraram te yon sèvitè toutbonvre. Yon zanmi pou Bondye. Bondye rele Abraram zanmi l. E pa t gen moun ki te ka fè frekansite avè Abraram. E Abimelèk bay biyè. Li peye, li dedomaje Abraram avèk Sara paske l te fè frekansite sa a. Donk nou wè ke Bondye n ap sèvi a se yon Bondye ki gran, se yon Bondye ki kapab. Lòske ènmi yo, moun ki pa vle wè nou, se de mechan ki kanpe ki pa vle wè nou. Dèfwa nou pa vle pale avè yo. Dèfwa yo fè nou bagay pou nou pa ta, pou nou ta pale men nou pa pale a koz notre Dye. Yo panse se egare nou ye. Men ou konnen Bondye ap ba yo rekonpans yo. Ou pa bezwen ap kraze kò w pou enmi k leve kont ou men si vrèman wap sèvi Bondye. Mechan k pa vle w wè w yo, ou konprann, ki panse yo ka fè sa yo vle a kite yo paske w gon Bondye ki ka frete yo. Ou gon Bondye. Ki kapab kale yo. Ou sèlman mwen avèk ou nou bezwen rete konekte nan Bondye nou an. Chèn Teyezi yo envite w konekte nan Bondye. E lè w konekte nan Bondye, Bondye va rezoud pwoblèm yo. Bondye konnen kòman pou l pran swen w ak tout fanmiy ou. Alelouya wi Bondye va pran swen nou lap pran swen nou tou lè jou menm lè nou pa wè wout kote pou nou pase men li menm li deja wè wout yo ann al priye Bondye ansanm Alelouya O Dye damou Dye tou pwisan papa nou ki nan syèl la maten an nou vin devan ou avèk tout feblès nou yo Nou konnen nou pa bon. Nou konnen nou pa, nou pa pur. Nou pa fè anyen ki bon devan ou pou nou ta, pou nou ta jwenn, e byen, pou nou ta jwenn privilèj devan zye ou. Men, se ou menm ki di nan pawòl ou, Vini jan nou ye a. Vini avèk tout feblès nou yo. Vini avèk tout pwoblèm nou yo. Ebyen ou menm wap pran swen nou. Wap ede nou nan sitiyasyon difisil nou yo. Maten an Seyè, nou wè kòman ou te avèk Abraram. Men sak fè ou te ka kanpe pou Abraram, se paske Abraram te gen krent pou ou. Si Abraram pat gen krent pou ou. Ebyen, Abimelèk, wa sa a te ka pa pran madanm Abraram. Li te ka fè sa l vle. Menm jan jodi a, nou menm, se paske nou manke gen konfyans nan ou menm, paske nou pa vrèman konekte nan ou menm, ènmi yo ka fè sa yo vle avè nou. Ènmi yo ka touye, ènmi yo ka detwi sa ke nou posede, pitit nou, Anpil nan nou, le fè ke nou pa konekte nan ou menm, nou pa vrèman gon relasyon avèk ou menm, Dyab la ka fè sa l vle avèk nou. Men nou wè si nou gon koneksyon avèk ou, menm jan avèk Abraram, enben pa gen ènmi ki kapab mete do nou atè. Maten an Papa nou vin mande w padon pou peche nou yo. Pawòl ou di si nou koufese peche nou yo, enben ou jis ou fidèl pou kapab padone nou. E maten an nou mande w padon. Nou mande w padon, nou mande w netwaye nou, depouye nou de tout sa ki pa bon, de tout movèz panse, de tout movèz ide. Depouye nou Senyè, netwaye nou pou nou kapab nan kondisyon tout bon vre. Lòske nou priye ou, ebyen ou kapab tande nou. Lòske nou adrese, ebyen rekèt de priyè nou a ou menm, ou kapab tande. Paske ou pa lwen Senyè, pawòl ou di, ou pa di dorèy dorèy. Ou pou yon moun ki soud, ou pou yon moun ki avèg. Lòske nou pale, ou tou prè de nou, ou tande sa ke nou di a. Nou bezwen kwè nan ou menm. Nou bezwen depouye nou. Nou bezwen vide nou tout bon vre devan ou, Seyè. E lòske ou va wè nou gen yon kè ki sensè, enben ou tou prèt pou w kapab ede nou nan sitiyasyon difisil nou yo. O, Papa, nou mande w depouye nou maten an. Depouye nou. Chanje tout sa k bezwen chanje nan lavi nou. Chanje tout sa ki dwe chanje nan lavi nou Senyè. Ede nou viv Senyè pour la gloire de ton nom Senyè. Ede nou kelkeswa kote nou pase nou kapab reprezante ou Senyè. Alelouya Bondye papa men nou devan ou maten an. Men chak frè ak sè nou yo devan ou Senyè. Men tout moun, tout zanmi, tout frè ak sè nou ki abitye tande eben chèn Théos View, Senyè nou leve yo devan w maten an. Alelouya. Piske nou fin de, piske nou fin desann nou devan ou, nou fin mande w padon pou peche nou yo, pou fot nou yo, konsa Senyè nou vin mande w, nou vin sipliye ou Senyè, pou pwoblèm nou yo, pou moman difisil nou yo Senyè, pou sa n ap travèse yo, Nou vin sipliye w pou lè malad Senyè ki son an Ayiti malad ki sitou frè ak sè nou yo ki malad an Ayiti Senyè nou mande w Senyè ou va vizite yo maten an nou mande ou va vizite yo va fè yo gras ou va geri yo pour la gloire de ton nom e Senyè nap sipliye w pou notre cher Ayiti notre pays d'Haïti nap mande w Senyè di yon mo pou peyi sa Senyè. Nou mande w Senyè ke le pèp Ayisyen ka pran konsyans de eta yo Senyè, ke nou chak Ayisyen ka pran konsyans de eta nou Senyè. Alelouya, nou mande w touche les cœurs les plus durs en Haïti Senyè. Pèp sa Senyè kote nou wè Senyè se tankou pa gen pa gon mwayen de sòti Senyè. Men nou konnen puiske ou se le Dieu eben ki fè tout a merveille, maten an nou vin adrese nou, nou vin pote le ka de notre peyi, la sitiyasyon de notre peyi, peyi sa senyè o kap konnen de moman, de moman nwa senyè, de moman difisil papa nou konnen se vre nou gen sa pou nou fè nou gen nou gen nou gen pren pa nou, nou gen nou gen sa nou dwe jwe nan patisyon an senyè nan sa kap devlope nan peyi a nou gen sa nou dwe fè. antan k òm, men nou konnen gen de bagay tou nou pa ka fè yo. Konsa nou leve yo devan ou, Senyè. Nou leve les dirigeants de notre peyi Dayiti, n ap mande w al touche kè yo, Senyè, pou yo pran konsyans, Senyè. Yo menm ki an pozisyon dotorite, pou yo pran konsyans de eta yo, Senyè, pou yo repanti de peche yo, Pou yo repanti seyè o kòman kòman yo yo yo vrèman seyè ensansib dirijan yo ensansib menm lè moun ap mouri otou de yo sa pa vle di yo anyen le fè ke yo gen pouvwa nan men yo yo pa gon kè pou yo wè kòman nasyon sa ap soufri kòman pèp sa seyè o pèp sa chak jou yap mouri yap tonbe kòman pèp sa son pèp ki san defans. Li pa gen moun k ap pwoteje l, li pa gen moun k ap panse pou li. Nou mande w touche kè dirijan nou yo, touche kè chak grenn Ayisyen pou nou pran konsyans, pou nou konnen peyi sa a se peyi pa nou li ye. Alelouya! Pou nou renmen li menm jan lòt nasyon yo, yo tout yo renmen peyi yo. Yo tout yo vle pou peyi yo devlope. Eben ede nou menm tou se pa kraze brize, se pa detui peyi sa a men pou nou kapab vrèman eben panse byen pou jenerasyon montant lan, pou timoun yo k ap vini an pou yo jwenn yon lòt peyi Senyè. Papa Bondye nou konnen gen de zespri satanik, gen de zespri mechan ki nan peyi sa Senyè, k li vle malè peyi sa Senyè. Espri sa yo aji nan Ayisyen ki kit kè yo louvri pou yo antre. Espri mechan sa yo antre nan chak Ayisyen sa k nan pouvwa, sa k nan nan opozisyon, sa k nan toupatou nan peyi sa. E lòske espri demonyak sa yo antre nan èt imen, enben l ap fè dega. Se nòmal n ap wè genyen kawo nan peyi sa, se nòmal n ap wè moun ap mouri, se nòmal n ap wè kòripsyon. Paske lòske ou pa nan lavi lòm, Se nòmal tout sa ki mal yo, tout sa ki pa bon yo, lòm ap fè yo, e kèlkeswa nivo entèlektyèl lòm nan depi Bondye pa nan lavi li, se kawo. Se kawo, paske satan lòske l antre yon kote, se sa ki mal yo l ap fè nou fè, se sa k pa bon yo l ap fè nou fè. Sètensi nou wè atravè lemond, lefètke lòm yo pa konekte nan yo menm Bondye, yo p ap chèche w tout bon vre. Ebyen se espri demonyak yo ki akapare yo, se espri demonyak yo k ap dirije yo. Paske lèt imen se swa nou gen Bondye nan lavi nou oubyen nou gen lòt espri yo. E piske lòm pa chwazi ou menm kòm le kreyatè, yo chwazi demon yo, yo chwazi espri satanik yo, e sèt ensi nou wè lemond Gen tout pwoblèm sa yo maten an ke lòm ayisyen, ke nou frè ayisyen, nou frè konpatriyòt ayisyen ka louvri kè yo pou yo aksèpte le kreyatè. Alelouya! Bondye papa m mande w gras pou Ayiti. M mande w gras pou peyi m nan. M mande w gras maten an. M mande w gras Senyè. M mande w gras. M mande w pitye Senyè. Pitye, pitye pou Ayiti Senyè. Pitye pou Ayiti. Alelouya. Senyè fè nou gras. Ke nou ka pran konsyans de eta nou Senyè. Paske nou konnen w tou prèt pou kapab chanje. Ou tou prèt pou kapab ede nou Senyè nan sitiyasyon difisil yo. Papa Bondye nou lage jounin an nan men w Senyè alelouya nap mande w Senyè kontinye pran kontròl peyi sa kontinye kanpe san sa kap koule nan peyi a toutan fè nou gras Senyè nou pa kapab ankò nou pa kapab ankò Senyè nou sispann se pou san sispann koule nan peyi sa Bondye twòp moun mouri nan peyi sa Senyè. Nou mande w gras Senyè. Men je nan nanm w Senyè. Nou mande w kontinye fè pèp sa gras. Alelouya. Mèsi pou tout sa w fè pou nou deja. Mèsi pou jan 7 fevriye a te pase. Se vre gen de gen de bagay ki te pase nan peyi a. Men nou nou di w mèsi paske w te pwoteje nasyon ayisyèn nan nan 7 fevriye a pou sa k te prevwa. Pou sa moun ap di k te prevwa pou te fèt. Nou di w mèsi. paske w te kanpe pou ayiti e nou mande w kontinye kanpe pou nou senyè kontinye fè nou gras bondye Julian Lamont senyè nou pral separe senyè nap mande w senyè pou kontinye fè gras a pitit ou yo atravè le mond e sitou ayisyen nou yo sa yo ki malad yo pase bò kote yo maten an vizite yo geri yo alelouya nou beni non w senyè mwen lage Julian sa nan men w m lage timoun mwen yo nan men w m lage madanm mwen nan men w kontinye pwoteje yo pou mwen kontinye sekirize yo nou ba w glwa. Nou priye w konsa papa, jouni an amò, se pa paske nou bon ni nou diy, men nou priye w o non de Jezi ki vi ki rèy o syèkl de lè syèkl. Amèn, amèn, amèn. Ebyen, mè frè e sè dan le Senyè, chè zami zentènot, nou di w mèsi e le fè ke ou toujou branche Teyos Viw, Pou kapab swiv pwogram nou yo, nou genyen pwogram Legliz Jezi Kris la ke nou dòdinèman fè l le dimanch. E nou gen priyè nou ki se koneksyon divin. W ap rankontre nou madi, w ap rankontre nou vandredi. Wap kontre nou nenpòt lè nou nou nou on online nou sou Facebook live wap jwenn priyè nou yo e nou mande w kontinye konekte nan Bondye e kontinye branche tou chèn Theosview an nou fè wout la ansanm an nou sèvi Bondye ansanm Alelouya Gloire à Dieu e nou swete w pase yon trè bòn joune. Ou menm ki ki deja kwè nan Bondye ke Bondye kontinye fè wout ansanm avèk ou. Ou menm ki poko lave lage lavi ou ba Bondye, ki poko aksepte Jezi kòm sovè pèsonèl ou, sè le moman an pou aksepte Jezi kòm sovè pèsonèl ou. Pase yon trè bòn joune e nap rankontre nan jou yo kap vini an pou nou ka kontinye ebyen avèk pwogram nou yo. Ke Bondye beni nou, pase yon bòn joune.